Atis, gwoup ayisyen oubyen atis ayisyen toujou bezwen enpwovize, se lè ou monte sou. Pa egzanp, gen yon ane ke mwen te vek yon bagay ke m te la, m pa chwe, m kwè se 2018 oubyen 2019, um, kote ke ou tèlman t ap mete prensip, paske an prensip, de, an, antan ke atis, si w pa pèfòme ou pa ka ret sou stage lan. Si w fin, si w fin pèfòme tou, ou wè yo bay rete sou stage lan, ou fin pèfòme ale.

Nou pa renmen kote yap Non I mean producer festival yo konnen ke gen de gen de prensip nap fè se pa pou se se pou pwoteje production an se pou pwoteje pwodwi yo pwoteje festival yo donk se pa Manick leve yon beau jour m di oh m pral fè sa m pral fè sa non se yon bagay ki diskite ki agree as a team epi se li ke nap nou menm ke nap egzekite. Byen si nou pa, si nou bezwen grandi nan sans ke nou vle grandi an, gen de bagay ke nou pap ka tolere, si se espesyalman si sa kap fèt lan, dezòd kap fèt lan li afekte festival lan, li afekte show an, li afekte yon show ke nap ofri yon piblik ki pa fè sans, e sitou gen de bagay se sèlman nan kominote an sèlman nou wèl. Donk, gen, se pa kòm si yon bagay pèsonèl ke m te gen avè yo, byen m pa gen pwoblèm pèsonèl avèk pèsòn, se jis ke si gen yon guidelines ki, epi se pa sèlman guidelines pou Douceur Festival lan, gen guidelines kote w ap fè evènman an. Yo gen, yo gen, nou gen city guidelines, the venue guidelines, and then of course the producers, fò nan production team nan. E tout guidelines sa yo, fò n egzekite yo. pou paske nou ka mete menm jan Ayiti nou gen bèl konstitisyon bèl lalwa men se sou papye li pa ranfòse donk nou pa nou pa ka fèl konsa epi isit peyi a son peyi lòd ke li ye si gen certain guidelines venu ap jis di w pa tounen la ankò epi kiyès kap nan trouble se pa media avèk band nan kap fè dezòd lan yo pa care yo vini yo touche yo enjoy yo yo ale se nou menm kap rete avèk po kase an donk se se job pa nou pou nou make sure ke nou ke nou execute li ke nou rete nan lòd lan men byen sur gen yon bagay m wè gen lè se nan culture pa nou an yo yo pa renmen lè moun pale avè yo oswa byen janti oubyen profesyonèlman sitou si w son fanm Msye Jenny fè eksperyans lan tou nan domèn pa l. Sitou si se yon fanm, gen de mesye nan kilti nwa an, yo gade sa diferaman. E poutan si se yon lòt moun ka di l, si se yon moun ki di l, si se yon mesye, l ap resevwa l bokou pli mye ke se ou menm ki di l, malgre ou di l ak tout jantiyès, ak tout, you know, avèk tout respè, l ap monte sou ou, epi lè w ap monte, lè l monte sou ou men w pa monte sou li bak, ou jis di l ok, sa se règleman, ou pa vle l, ok, sekirite, epi fini.

yap prè on lòt Jenny Queen pa Jenny Queen aktris lan whatever eske moun fanatik ou yo ta mèt atann on bagay konsa. Bien sûr donk jan m pral vini an tout moun ap anvi wè m tout moun ap anvi wè sa m pral fè a ou konprann donk m sûr ke tout fanatik mwen ap kontan wè m si

Se Orlando Spangwill Festival. E se nou ki inisye sa. Kom si nou divèsifye ba lan, nou fon melanj de kilti, afro, etc. E jodya nou ka si nap gade, nou ka wè gon pak Orlando, festival nou an ponn, ponn an pakèt festival. Sa vle di gon pakèt festival ki komanse ap imite festival, ap pran de bagay ke nou te fè nan festival pa nou an, yap mete. Bon, se pa movè. E lè nap gade pa egzanp.

Ok, Jenny Queen di si lap nan festival la, mwen mte, Jenny Queen ap nan festival la, onètman, m di n sa, Jenny Queen ap nan festival la. Um, pase Jenny Queen signe avèk Orlando Cabin Festival, tout moun konnen ki fòs Orlando Spring Festival. E se pa premye, se pa dènye show nap fè la, son premye show, men se pon dènye show. Alò m panse ke nou pa pa rete anpil anpil, men o mwen nap gade yon 3 kesyon ankò avèk e Fabienne, e, e, e, e, ki se yon nan motè, nan motris festival sa. E Orlando Funk Funk Funk Festival nou ka wè sa, menm gen 2 festival la m pa kòm kòm li poko ofisyèl men yo gin anonse pa egzanp Kodak Black gen 2 festival la ki anonse ane sa ap gen Kodak Black ladan l nou fè l deja yon pakèt bagay lòt festival yo ap sa vle di gen yon pakèt modifikasyon lòt festival yo ap fè nou se bagay nou te gin tan depi a la baz nou te kòmanse fè yo e jodi a e e e Jodi an Fabienne nan Yo kritike l epi yo imite l. Kòman w di? Fon ti repons ankò m wè. Yo kritike l dabò epi yo imite l.
Eske nan pa Fabienne lè nap lè nap pran de kontak pa egzanp ane pase te gen yon bout tap kouri menm kontak nou tap fè avèk Rihanna fon ti pale nou de sa Fabienne eske kontak sa yo konn difisil pou nou jwenn etranje pa egzanp lè w jwenn Davido ou jwenn eske Fon ti pale nou de demach sa yo. Eske bagay ki diferan? Diferan demach, diferan demach ki fèt avèk management atis lan ou byen booking agent atis lan. Nou gen diferan booking agent avèk management team ki manage diferan atis sa yo ke nou travay avèk yo. Donk se plizyè formule. Se premyèman eske atis lan disponib, eske l nan mitan yon tour, Eske l nan mitan on album ki pral lanse epi management lan pa vle l jwe sèten mwa oubyen eske l disponib nan mwa ke nou vle l lan, nan jou ke nou vle l lan oubyen eske l jwe deja nan zòn nan paske nou menm nou gen nou gen restriksyon pa nou tou gen de atis lè nou jwenn li nou pa vle pou l jwe 90 jou avan ou aprè nan menm zòn nan donk eske tout bagay sa paske yo menm yo gen yo gen egzijans pa yo men nou menm kòm pwodiksyon nou egzijans pa nou tou Epi de la, lè tout moun ka dakò, epi, wi. Donk se tout yon demach ki fèt, se pa yon bagay ki jis kòm sa.
Kounye a, annou gade festival la. Jodi a, nou ka di Orlando Festival se pi gwo festival ki gen nan mond antye a. Byenke nou di anpil fanatik festival konn ap kritike nou, men kounye a ap imite nou. Gon festival la ki anonse Kodak Black ap ladan l. Se bagay ki nou te konn fè, nou fè deja. Men kounye a, annou gade jene, yon ide jeneral, pa egzanp, an de twa mo. E nan de twa zan, kòman, ki sa nou wè pou Orlando Spangler Festival? Pa rapò a kilti ayisyèn nan. Ki sa nou wè pou li nan de twa zan oubyen whatever nan di zan, jan n gade l? Ki sa nou kòmanse wè deja nou ta renmen wè plis, se lòt nasyon k ap konsome mizik konpa? Se vreman, li komanse deja wi, men nou ta vle wè sa bokou bokou plis. Paske konpa a li rete nan kominote nou an sèlman, e se you, se m kwè se youn nan fason ke nou nou vin, nou andikape nan sans sa a, culturally. Paske lòt mizik ou wè ki eklate yo, se yo pa eklate sèlman nan kominote pa yo. Donk se devwa nou pou nou vreman vann bote sa a. Donk se vizyon sa a nan long tèm. Eske nou panse ke, pa egzanp, fizyon an oubyen melanj lan, nou vle kòmsi fè melanje tankou ann ta di fè lòt atis yo konnen La musique haïtienne oubyen konpa? Chak ane nou fèl. Eske nou, eske nou santi mesaj la kòmanse pase a Ah wi travè li kòmanse atis pase. Ah etranje wi yo? sa se sûr. Wi, wi menm atis etranje yo kounye a yap cheche yon piblik ayisyen, menm genyen ki vle mete atis ayisyen nan nan pwogram yo. Donk yo kòmanse. Se epi yo di oh I'm vibing with this konpa I'm da da da menm yo menm tou yo aprann de sa e lè yo pran yon klip yo pase l nan bay atis bay fanatik yo nan paj yo se festival lan tou ki jwenn yon lòt yon lòt I would say exposure ke nou you know bay lòt moun tou ki pat konn festival lan ki vin konnen l e lè moun pa gen yon moun kèlkeswa jan nou melanje flavor lan depi yon moun vin nan festival sa production sa wap konsome kilti pa nou an. Dok se but an sa long terme. Alò nou pral fini, m wè Jejin Queen ale, m pa kwè nap re nou gen anpil tan ankò, Non te di she'll be right back wi. Ok. Men m te vle plis tande l aswè a m pa tande l, m wè ou fè on take over, men se jounalis ou ye se wol ou sa, donk pa gen pwoblèm, m ta swete next time Jeni pale plis. Fòm di w ke E swadevant manadjè oubyen te pale ansanm avèm yo pat twò vle pou Kelly pale. Oh. Ki bloke. Se sak fè ou wè m pale konsa. Yo pat twò vle. Oh, ok. Lap pale wi. Men se pètèt se nan next live Got lap you. pale. Yo te plis yon ti jan vle pou m gade fe, ol, festival la de preferans pandan Kelly ansanm avè nou an. Donk se te, petèt se mesaj sa m te resevwa ki fè ou wè m ap, m ap avanse konsa. Ok.
Ok, yeah.
E nan Ok, pou donk m ane ta sa, swete, m ta swete ke tout moun, an, tout uh, fanatik li yo vini nan festival lan, epi de la, an, an, ke tout fanatik ki Florida li yo vini, epi share evenman, epi fè bwi pou li tou. ok, An, paske li ka gen anpil fanatik, lesansyèl se ke nou vle pou fanatik li yo soti fè deplasman an. Donk nou kontan, an, an, nan, e, e, nan, sou platfòm uh, Jenny Queen nan, nou kontan fè konesans avèk